E yon direktè ke nou travay avèk li deja.
Bonjou Wesley, bonjou Wisly, bonjou Stanley, m salye tout oditè oditris radyo Metropole. Bon, efektivman, kòm eta mo, se vre ke nou travay ansanm avèk li, byenke ke li te direktè jeneral lapolis la an 2019, li ta pral vin kite lapolis la an 2020. prèske nan fen ane 2020 an. Kidonk, nou konnen ke nan ki kontèks alepòk ke lè Mesye Rameau te Direktè Jeneral Lapolis, ki sa k te genyen, te gen yon gwoup ki te rele F9, ki t ap bay anpil pwoblèm alepòk, ki te vin mete l nan yon sitiyasyon ki te ekstrèmman difisil pou ou petèt te kapab bay bay rezilta. Mesye Normil Rameau retounen nan tèt direksyon jeneral lapolis la ankò nan yon kontèks ki pi frajil pa rapò a jan ke l te ye a paske an 2019, 2020 lè mesye Rameau te direktè jeneral lapolis tout alò pat potko genyen espas sa yo ke bandi te akapare konsa donk tout moun te sikile libreman nan. nan aktivite yo, wout nou yo pat janm bloke. Men kounye a la, an 2024, nou vin genyen 90 pousan è metwopolitèn nan ki barikade, kote ke bandi pran espas sa yo ke moun pa kapab sikile ladan yo. Donk nou kwè ke defi yo anpil. Mesye Normil Rameau pral gen yon pakèt travay la pou l fè pou retabli lòd anndan peyi a, pou pèmèt ke wout nasyonal nou yo, yo operasyonèl, m panse ke se youn nan pi gwo defi ke Mesye Rameau pral genyen devan l la pa rapò avèk sa k ap tann li la. Se rezilta ke moun yo ap tann, paske prèske 3 zan ke peyi a bloke, moun pa kapab bouje. Nou swete ke nou menm onivo Synapoha nou pran ak e nou. e salye nominasyon Mesye Normil Rameau kòm nouvo Direktè Jeneral Lapolis la. Nou swete Mesye Rameau mete tout konpetans yo bò kote l ki kapab bay rezilta. Jodi a se idantifye moun ki kapab bay rezilta. Kèlkeswa nivo grad ke moun nan te ye a. Paske gon rezilta ke ou ka bezwen. se yon ajan 2 k ka ba ou l, se yon ajan 1 k ka ba ou l, se yon ajan 4 ki kapab ba ou l epi tou ou ou itilize l nan konpetans pa l la pou l ede pou ede l ba ou rezilta. Se sa ke nou swete idantifye yon ansanm de responsab nan lapolis la Ki ka travay ki polis yo kapab fè konfyans pou yo kapab bay rezilta paske sak gen la se pa yon bagay piti ke liye nou pa vle mesye Rameau konprann ke sak gen la son mens afè liye kòm li tap obsève pandan 4 ran ke lèl te vin pa direktè jeneral lapolis la mpanse ke gon pakèt bagay li vin aprann yo e li pral gade kòman ke yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite a, men tou pandan ke nap pale de pwoblèm ensekirite a pou li rezoud fòk gouvèneman tou yo akonpanye lapolis la, yo asiste lapolis la, yo ranfòse kapasite operasyonèl lapolis nasyonal Dayiti. Lyonel Lazarre,
Normil Rameau te nan tèt polis la deja, se vre ke se pa menm kontèks, ou raple l, nou te gen yon gwoup ki te rele Fantom 509 ki te ap bay anpil pwoblèm alepòk, men Normil Rameau te sitou fè fas avèk, kòm si m te ka di w, de kondisyon politik difisil, se te yon peyi ki te gen anpil tansyon politik ladan l, sa pa anpeche ke pa t gen, bandi yo pa t sentire peyi an konsa. Jodi an, e. Malgre malgre tou Normil Rameau pa te Eske yo ka di yo ka konte le rezilta de Normil Rameau? Eske ya gen de bagay nou ka di ke nou ka di sa se alaktif de Normil Rameau de kote ke l te pasifye de pwoblèm de sekirite ke l te rezoud? Eske nou genyen ke nou ka idantifye?
Bon, nou sonje ou sot di la ke parapò avèk pwoblèm politik yo, li te vin jwe sou pwoblèm sekirite peyi a. Nou sonje ke alepòk ke mesye vilaj yo te gen yon sanm de kidnaping ke ki te konn ap fèt, ebyen yo te bare prèske tout espas sa yo ki pou te anpeche ke mesye yo sòti e souvan genyen patwouy polisyè k'ap fè zòn zòn sa yo ki te mete mesye yo nan yon sitiyasyon ki te difisil, ki te kòmanse bay rezilta.
Ki te kòmanse bay rezilta.
Wi, ki te kòmanse bay rezilta. Pa la swit, pral gen, yo pral retire e.
Alo? Alo?
Baraj yo, epi tou, te gen alepòk tou yon minis ki tap. Sitiyasyon li vin, li vin konsa. Bon, brèf, se de bagay ki pase, men, kounya la, jodi a, Se swete ke Mesye Normil Rameau, dè lenstalasyon l pou l kòmanse mete l o travay, pou popilasyon an santi ke gon nouvo chèf polis, on lapolis ki an konfyans e pou yo kapab bay rezilta. Mèsi Lyonel Lazarre, n ap raple ou se responsab Synapoha, sendika polis nasyonal la. Mèsi epi bòn jounen sou Metropole. Mèsi bokou.
San tranzisyon Stanley, n.